Chers amis, bonsoir, li prezantman 6 heures du soir, jodi a lundi, ebyen mwen jodi a sou viktim kore viktim nou resevwa yon sòt de trak de 509, fantom 509, kote li di prezidan fantom 509, prezidan, minis, premye minis, fantom 509 tout kote, ebyen nan kabann ou se li k la. bò kote w se li k la se li k ap ouvri pòt ou e kòmsi si w menm w ap panike frè tou vèske lè frè tou vèske la ap kapab kòmsi nan sans li kapab touye w li kapab etenn sou kou mesye mesye m ap di nou yon bagay. O tou debu, lapolis tap subi anpil. M kab di w ke mwen menm mwen te o kouran puiske nan PSI m te nan pwojè kote polis yo, an fèt pou sansibilizasyon, pou pito fòmasyon dè pè edikatè pou lapolis. E byen m te konn kotwaye polis yo anpil e sa te konn pèmèt mwen kotwaye polis yo anpil. E la mwen te genyen. Pou anpil polisye ke m te byen avèk yo nan kad fòmasyon ke m te konn fè pou yo e ki te konn ap eksplike m tout pwoblèm ke yo ap travèse. Nan tout pwoblèm, genyen de gwo chèf ki te konn ap oblije medam yo fè madoda. Genyen ti mesye yo, lè al fè operasyon, se yo ankò yo arete alò ke se nan kad operasyon. Genyen ladan yo lè yo blese yo livre a yo menm, genyen lè yo mouri yo livre a yo menm, yo pa gen kredi e y ap vrèman pase yon mizè grav. M te toujou, e mesye yo ka di sa, sa k konnen m yo, m te toujou reve pou genyen yon sendika k ap defann polisye yo. Malgre m te konn abòde sijè a, yo te toujou pè sijè a, yo te toujou pè abòde li paske. Yo konnen ke depi yo ta fon sendika, yo te siyen pou sa, y ap mete yo deyò. Lè Yanick Joseph vin fè sendika a, se te, m pa polisye a, men se te yon viktwa pèsonèl, m te pran l tankou yon viktwa pèsonèl, puiske anpil fwa, depi ti mesye yo gen pwoblèm, se kote m yo vini, yo pale avè m, yo di m yo gen pwoblèm, e pafwa m konn foure men m kote pou m pa dwe foure men m, pou m ka retire yo nan pwoblèm nan, paske m konn wè ke sa y ap fè yo pa si a enjis. E pa gon chèf lapolis nan Sidès ki pa janm wè ke m vin kote yo pou m pale yo de yon polisye ki gon pwoblèm. E, gen menm ki te gen, gen youn ki te gen pwoblèm avèk yon jounalis, m te pèsonèlman kanpe anfas jounalis sa a. Paske jounalis sa a te antò. E. Genyen tou ki te gen lòt tip de pwoblèm, m depi m wè ke yo gen rezon, m te defann yo di bèk e dezong. Ankò avan yè, m te ale kote chèf polis la pou yon jèn polisye ki te gen pwoblèm. Men m di l, Yanick, ou gen yon viktwa ekstraòdinè. E sa w fè a li ekstraòdinè. Men mwen di w. Lè yon moun gen la gwos tèt se pi gwo bagay ki ka rive w li grav paske w konn sa k rive la sajès e la senplisite fè ke w reflechi mye m te di w yon bagay petèt ke w te pran l mal lè w fin gen yon viktwa w sa bon la gwos tèt li fè w pete byen pi wo ke bouda w m di w sa ankò Yanick a fòs de pete o ton ku fini ravanplan w la plas de ton sèvo. M pa dou li an mal. Mwen dou li paske ton arogans na y a rien d'egal que ton arogans. E nou wè kote arogans mete Trump. Alò ke Obama fè plis krim. Alò ke Obama fè nwa yo plis mal. Men tèlman son moun ki diplomat, li tèlman son moun ki konn lè pou l monte, lè pou l desann, yo pa wè l. Men Twa an revanch, e Twonp an revanch, li menm li tèlman egoziye l, enben tout moun wè l. Yannick, lè yo te di yo t ap arete w premye fwa, se pa polisye non ki te kanpe, se tout pèp la ki te kanpe, enkli mwen menm. Men, kounye an. Lè w kanpe, w ap di konsa ke ou gen feray avè w. Atansyon! Atansyon pitit fi m! Lè w konprann pou manipile kòsmòs la, pou pran kòs, pou pran dè zespri, paske ou gen lib anbit, espri a pa gen lib anbit. Men espri a konn sa k rele jistis. Tout espri, kèlkanswa, li sipoze swiv chemen l astral la pou l al pran penitans. Men lè ou pran espri zansèt yo, ou manipile yo pou deziderata pèsonèl ou. Paske espri yo te a dispozisyon pou te fè yon koz byen espesifik, pou te vin lavwa dè san vwa, pou te vini defann koz moun ki pa ta ka defann yo. Pou de defann polisye sa yo. Ki yo menm yo tap pase mizè anba gwo chèf yo. Ki pat janm ka jwenn chèk yo. Ki pat janm kapab swanye madanm yo avèk pitit yo lopital. Ki pat gon bon asirans. Ki pat ka achte yon kay, ki pat ka manje. E ki tap sibi de remontrans ekstraòdinè. Ebyen se sa travay ou te ye. Se la travay ou ye, se sa ou te plase pou fè. Men, ou pran koz la, ou vin sèvi l de koz pòch, kote ou menm w ap fè kòb, kote w ap fè reyinyon avèk yon seri de senatè, kote chak nèg nan SPNH la yo genyen yon patwon. Ou vin fòme Fantom 509 alò ke w konnen ke gen plizyè geriya. Yon geriye an plis ki entimide pèp la puiske depi moun wè polisye kounye a ap mache se k jete w menm jan ou ta wè yon gwoup bandi oubyen yon gwoup nèg nan opozisyon avèk wòch, zam pou yo vin kraze moun dò. Ou vin frajilize peyi a osi rèd ke l te frajil. Se pa t pou sa. Ou te gen koz sa ou tap defann. Koz polisye yo se pa li wap defann kounye ya menm. Konbyen milyon ou gentan gen nan pòch ou la sou tèt polisye yo? Konbyen kay ou gentan ap achte la? Konbyen milyon pou gen ankò? Poukisa nou menm ayisyen lè nap fè yon bagay nou kòmanse byen pou nou fini mal? Ou pran koz tout yon Goup pou foure l nan pòch ou. Mesye nap di polisye yo nan men nou. Polisye yo nan men nou. Si polisye yo panse ke la nan zafè 509 la se kòz yap defann non. Paske si nou ta fè SPNH la m ta ka konprann ke nap defann kòz polisye. Men fantom 509 se pa kòz polisye lap defann. Se kòz kòz nèg ki nan reyinyon avè w yo. Nèg k ap kraze peyi yo. Men atansyon, menm nèg, ou tande, ki ap peye opozisyon an pou fè dezòd nan peyi a, se yo menm k ap bay bandi zam wi. Se yo menm k ap fè senatè yo fè tout koripsyon sa y ap fè a la wi. Se yo menm k ap destabilize peyi a wi. E se yo menm ki enmi w wi. Se yo menm ki fè ke w kounya ou pa ka pwoteje e sèvi yo. Ou tèlman santi w fò, ou pa ka pwoteje e sèvi yo. Men, m ap di w, atansyon! Ou panse lwa ap pwoteje w? Nou an 2020, 20, 20. Si w konn fè mistik, konprann kisa sa vle di. Se yon ane penitans li ye. Pou tout lavi w. Tout moun ki panse ke wap manipile espri pou ka vin pi fò se ou ka wè. Paske w konn sak rive? Lwa kosmik yo kounya pol yo chanje. Se pa menm bagay la.

Par la terre et par le feu. Par l'eau et par l'air. Map diw Yanick. Peyi a bezwen ou. Peyi a bezwen fòs ou. Peyi a bezwen fanm ou ke w ye a. Kounya w retounen pran le dwa chemen paske se pa ou menm sèl Yanick ki la. Se tout on gwoup de polisye ki bezwen ou. E se pa ou menm sèl ki la. Se tout popilasyon ki bezwen ou kounya pou kanpe pou goumen kont bandi. Se popilasyon ki bezwen w pou mete lapè nan peyi a. Se popilasyon ki bezwen w pou fè sakrifis sa a. Se polisye yo ki bezwen w pou yo ka gen yon myezètre. Ou pa la pou entimide popilasyon ou byen pou entimide chèf ou. Ou pa la pou fè ensibòdinasyon men ou la pou revandike sa ou dwe revandike. Wap fè erè la Yanick. Wap mal jwe. Jwèt wap fè a l make san. Jwèt wap fè a li make echèk pou tout yon gwoup polisye. Ou konn poukisa lame pa la? Paske jisteman yo tap pase de koudeta an koudeta. Men gwo ame kap fòme wi. Eske kounya sa w ap fè a yo pap jwenn yon pretèks pou yo fè disolisyon lapolis pou yo met on ame brankal ki pap menm ka itil. Mwen menm ou menm si m te ou menm m ta fon ti bak. M tap jwe molo m tap retounen avèk SPNH mwen. E m tap konbat pou yo, pou chak polisye santi kounya yo gen yon moun kap defann yo, yo gen yon frère kap defann yo, yo gen yon leader en la personne de Yanick. La Yanick ke j'ai apprécié au tout début. Yanick mwen di w sa wi deja cheri. A force de pete o ton ke fini ava pran la plas de ton sèvo. E m pa di w li an mal non. Son gran, son moun ki pi gran moun pase w tout di m. Sispann pete o ton. reprann ou tifi. Mwen pa di w tifi an mal non, ekskize m ou pa madanm. Lè m di w reprann ou an, paske ou p ap lite pou kont ou, w ap lite pou tout yon gwoup. Sa w ap fè a la, li frajilize tout polisye annik! Li frajilize tout polisye. Ma chérie, m pa dakò avèk jan w ap ale a la. M pa dakò avèk jan w ap mennen lit lan la Yannick. M pa partan avèk jan ou menm wap eseye ale la Yanick. M pa dakò jan wap frajilize la polis Yanick. Ou son lidè cheri. E ou pwouve l. Pa gen moun ki ka pati an pati de sa. Ou son gwo lidè. Ou rive fè tranble yon peyi. E kèlkeswa sa ou fè kounye an, non w make nan lanal de listwa jiska lafen dè tan. Li lè li tan pou fè prèv de sajès. Paske poul la lè l bezwen vole, li bese l bese. pou l ka kole pi byen. Paske atansyon, lè w vole, lè w eseye al vole pou atenn solèy la, pou l pa boule zèl ou. M pa p menase w. Ki sa m gen lè m menase w? Anyen. Men se pale sèlman m ka pale avè w. Pou m fè w reprann ou, non pa nan non pa m, men nan non tout polisye sa yo ki konte sou ou, ki konnen ke se ou menm ki ka pale pou yo, se ou k ka defann yo. Se ou ki ka regle kòz yo. Se ou ki ka fè lè yo mouri, pitit yo avèk madanm yo jwenn asirans. M pa vle kredi sa ou pèdi l nan antre nan konfli avèk yon fantom 509. Yon moun ki konfliktyèl pa prale lwen annik. Peyi a bèl. Kokenn moun viv.